Bonjour, Bonsoir tout moun, depandamman de a ki lè wap gade video a e ki kote wap gade video a. Byenvini sou chanèl Andy Le Patriote la. Ebyen, ou menm ki potko abone avèk chanèl la, se moman pou fè sa. Nou ankouraje w abone avèk nou. Ou menm tou ki te abone deja, se okazyon pou pa ede nou pataje video a, aktive kloch notifikasyon an, komante, like video nou yo. Ebyen. Jodi a, ann di se pat yo vin prezante w yon jaden ke l te fè, ke nou konnen siklòn Melissa nan pas, de pasaj li nan sid, ki dega ke l fè. Nou pa vin prezante w van, nou pa vin prezante w lapli ke siklòn nan pote, men nou vin prezante w, ann di vin montre w li menm an swa ki dega ke siklòn nan fè nan jaden pa l la. Ebyen, ann al gade ansanm avèk mwen, nou pral wè ke sa se yon jaden bètrav ke m te simen. Son jardin betal kem desine. Def. E mon chè sa se jardin se jardin li ye, se jardin betal, son betal kem desine la. Ya, ok. Nou ou ka pa bwè ki sa Melissa regle avèl. Ou menm kom kreyatè ki travay nan domèn nan, ou konprann ki sa sa vle di antan ke yon agronòm, lè yon nonm gen yon ti kob nan menl, li simen, li depanse li simen yon fon pepinyè epi de kou yon bon maten ou leve, de twa jou lapli epi boum. Lakay, kòm nou kapab konstate kamera nou gen pou nou te simen. Bon, la, di ak mwen te simen 2 liv bètèv. 2 liv bètèv. 2 liv bètèv mwen simen.
Se sa, sa ou wè a se li k rete. Sa ou wè a se li k rete. E li te kòmanse pran frap deja, bon men li sa fini li kraze l. Li kraze l nèt. Li kraze l nèt. Ou kapab wè l boule. Bèta la ou konnen son bagay ki foute Jeff depi l jwenn la son bagay ki pa negosye avèk la jiska prezan m kapab di w Jeff nou kapab mwen ka apèn kapab rete yon ti pan la pou m pike yon 5 ou 6 ran bètrav grav wi omwen omwen apre di solèy tilapya kontinye la m pap jwenn anyen paske bètrav la li menm se yon. Se yon plant, depi w wè lapli a tonbe, l al voye tè a nan kè l, li mouri. Li boule. Al pike l kounye a se yon defisi total. Vaut mieux pou nou kite l la dirèk epi n ap gade kisa nou kapab fè. Ya, bon fò w di moun yo sa, lè yo konn ap gade w sou chanèl mwen an, se pa sèlman jaden ou fè, se pa sèlman bon manje ou konn fè, ou fè jaden tou. Sa se nan tè sa w ta pral pike? Nan tè sa m ta pral.
Non, nan pa nan tè sa m ta pral pike l non, mwen ta pral pike l nan yon tèt pi wo. Ah ok ok. Nan yon tèt pi wo. Pase m wè pistach sa prèske, se yon pistach ki prèske pare. Wi, wi, li prèske pare. Se pa pou mwen pistach la, men se yo te ban m tè a pou m simen bètèv la akote. Ok, ok. Epi, fanatik an, fanatik Dèf Peyizan yo, yo konn wè m deja sou chanèl Dèf. Peyizan kòm etan chèf kwizin. Ya, mwen pa sèlman fè kwizin, mwen pa sèlman fè manje, mwen fè jaden tou. Se sa k fè nou wè m, nou ap wè m jodi a sou paj Andy Le Patriote, mwen prezante jaden ke m fè, mwen prezante pye bwa yo tou ki an vwa de disparisyon, sitou pye bwa ki an vwa de disparisyon yo, mwen prezante tout lòt bagay ki gen a wè avèk kilti, avèk koutim nou, avèk nati peyi Dayiti. Ebyen, la jodi a, nou te nan jaden bètrav mwen avèk pepinye bètrav mwen an. Mèt di ou pa gen jaden ankò menn. Non, pa gen jaden ankò.
Jan m ap gade la menn, pa gen anyen. Ou pa gen anyen krete la non, chèf kouzin nan menn. Anyen prèske, anyen prèske paske si ou swiv la w ap wè dlo a ale avèk tout men, gade, kraze. Sa pa gen anyen krete kòm jaden ankò la, Dyèf. Pa gen anyen krete. Bon, Plis de pèn ke de mal, nou pa mouri, nou la, nap toujou travay, nou fè defisi se vre men nap toujou travay gras a Dye, nou espere ke Bondye ap ban nou kouraj lap fè nou jwenn yon fason oubyen yon lòt yon ti mwayen kanmenm pou nou retravay ankò, nou pa ka rete san nou pa travay, se travay nou konn travay, se travay nou konn travay, a vrè di, e bon. Nou pap rete long Jeff e m panse ke se te tou se sa ke m te vle prezante a avèk fanatik Andy Le Patriote yo, mwen te vle montre yo ke kisa siklòn Melissa fè an tèm de dega spesyalman pou mwen paske nou gen lòt kreyatè kòm Jeff Peyizan ki prezante peyizan yo ki wè ki dega ke siklòn nan fè lakay peyizan yo men mwen menm pèsonèlman men ki dega l fè lakay mwen e Jeff m panse ke La, ou kapab di de mo, ou kapab ankouraje moun yo pou yo banm abòne avèk mwen an, banm ankourajman. Sa ou panse? Bon, depi ou tonbe sou videyo sa, pa fin gade l, avan ou fin gade videyo a, si ou potko abòne, se moman pou fè sa. Se abòne avèk Landy Le Patriote. Se youn nan moun ki fè tout bagay, li fè manje, se yon nèg ki bon nan manje anpil. Pase m kwè anpil nan nou konn gade l sou chanèl mwen an k ap fè. kap fè bon manje pou nou mwen panse nap se meyè fason nou ka ankourajel em konnen gen anpil nan nou tou ki konn ap gadel sou chanèl mwen an ki renmenl m konnen meyè fason nou ka ankourajel se lè nou abòne avèk chanèl li a nou edel pataje video yo nou kòmante epi poul ka rive pou chanèl la ka rive a 2 2 3 mil moun ya an atandan m panse depi nou wèm sou nan video a m panse se se sa se. Se grenn bagay sa mwen mande nou nan video a. Ebyen nou pap ka rete pase van fò anpil, van fò ou konnen van ap vante fò, nou pa ka rete anpil, nou pa konn kote yon fèy ton lap sòti, epi kote yon pye bwa tou branch bwa ka sòti, nou oblije pa ka rete fè twòp tan deyò. E m panse tou, ou menm kap gade video a m retounen di l ankò se abòne avèk Andy Lee Patrie. Ya tchaw!